Mademwazel Salut Wi sista Fem pale w silteple Silteple Fem pale Salut mademwazel Bonswa Sa va? Sa va So eskize m wi si tout fwa kem kanpe w nan oto Ou konnen depi lwa m vin nan koub lan la m vreman etone Vreman?
Wi Pandan map apenn pase a ou te gintan etone? Sinsèman cheri Piske son Ou son bèl moun. Mwen vrèman renmen fason w mache, konpòteman w tou sa. So, yon bèl blak tankou w, jis, m ta renmen zanmi w. Yon bèl blak trè nwa tankou m, ou ta renmen posede? Wi.
Ou wè sa w di m nan? Menm lè l pa pa, menm lè l pa antre, pa l pa pou l ta soti. Sa k fè?
Se pou yonn de rezon w So m renmen w Yon bèl timoun tankou w m ta renmen zanmi w So jis pou n kapab vwe ansanm. Ma zo tankou w ka posede yon fanm tankou m? Ma zo tankou m? Sa w vle di pa la? Bon y ap pale an souman avè w epi w ap fè rasis? An fason m apresye w la la a m eksprime m an fas ou epi se joure w ap joure m? Se sa sèlman mwen m te ka di. Sòti kò w! Sa w.

Gade son la. Gade.
Rapid la m tap fè san kòbe ankò la. Mesye men. Ti gwa sa fè m nève la e men.
Ane a chanje. Mwen menm fò m chanje tou. E sak fè ti pitit m te gen an 2020 m mete l atè kounya la son ti pitit 2021 m bezwen. Bèl ti fanm 2021.

Bèl ti pwisans wi. Map veye koken. Yeah fòm jwenn yon wi cheri. Tout nèg paka gen bèl ti ladies yo mwen menm 2021 fòm fòm tou nèf Hoo Kèt.

Ou bèl timoun tankou hein. Ou bèl timoun tankou bon kiyès kap fè w fache konsa la. M pa rekonèt yon son ti grimas devan an la m wèl li relem wi lap pale an se de tchanpan m dil m pa entèrese poutèt sa li kenbem li bat mwen byen bal. Li bat ou?
Wi. Manmi cheri m jire sou vim depi wè w dim kiyès sèlman ki baw kou a la oubyen ou dekri moun ki baw kou a sèlman la cheri m remèt li kou a pou ou wi. M remèt li kou a pou ou. Di m kiyès. Yon ti gason ki gen yon kepi a kawo nan tèt li epi yon mayo gri.
Yon mayo gri, li gen yon kepi nan tèt li? Wi. Èske w wè l pale bege? Wi, l pale bege. Cheri, bon, bon, bon, èske w vle m remèt misye kou a pou ou? Wi. Wè, wè, mwen menm cheri, m gentan wè kiyès ki bò kou a. Misye rele Piter, yon ti bat kò. M konn, m konn abitye bat misye deja. M konn abitye bat li deja. Mwen bezwen sa l ap mache fè. M konn abitye bat li deja. L ap kwaze apa l tou.
Bon, cheri, ou konn sa w pral fè la? Sa m gen la? Men, èske si m, si m remèt li kou a, èske w ap renmen avè m? Pou m renmen avè w? Wi, boo. Eskelèt tankou w ban m manke vyann sou kò w menm?
Eh si w renmen avè m Èske w ap renmen avè m Bon m ap remèt li kwa pou ou Humm m ap remèt li kwa ou pa wè m M ap m ka remèt li kwa pou ou Ok W ap renmen avè m Ok Ok cheri Eli ou mèt tann mwen la Tann mwen la Se la m rete M ap gentan antre al pran bagay Koko m ap soti vin jwenn ou epi m pral montre w kiyès ki da ki achi Dako

Wa. Ann ale cheri. Ann ale. Oh Pitè, Pitè. Oh, Nati pou se pa ou sa kap fèt menm. Kòman fò ou? A map rele w men m pa ka jwenn ou men. Sa k pase menm? Monchè, kouzen Dan men, ou konnen te, eh, po pòtab mwen gate menm. Se pou yon de rezon mwen an se mwen pa ka kominike menm.
Ou konnen m pa tap lague w menn.
Se menm nou menm nan. Ou wè sa m vle di w lan? Men ou konnen m pa tap lague w menn. Yo, talè sa, an palan de sa menn, e ti pitit lèd sa kote w twouve l menn? Misou menn. Se yon aktris ki fèk entegre nan konpayi an li. E vre menn.
Epi m manke bat li la pou ou wi frè. A monchè, ou tap bat aktris konpayi an menn. Sista, eskize m wi. A monchè, se pa le moman. Talè ou pral eskize l. Non da. Peter talè ou bal eskize l ou bal eskize l talè tande Peter Mwen pa wè pwoblèm ok Peter tcheke m tcheke w la depi talè a map tann li li te pran ti reta nan wout la ok se pou yon pwojè ki pral fwape sou entènèt la la m tcheke w ah monchè pa gen pwoblèm mwen m deja m deja disponib pou ze nou pral lage men an palan de sa èske se pita oubyen pou demen si deje imaj la imedyatman la kounya la wi a men kòman sa bon se poutèt sa m tap rele w a men pa gen pwoblèm gentan tann mwen la paske m pral chanje m lakay la lè m pral chanje nan ki.

Lap fèl soti fon ti mache la konsa lap mache la epi wap rele epi lap fon ti kanpe epi wap di li bèl bagay sa yo epi li pap pale avè w epi lap di w sa si w ta genyenl kòman w ta ou konn tout pawòl pou di pou jèn jan epi epi gade gade gade gade epi misye ap di w epi sou wè sa m pa enterese non epi ou menm wap fon ti manyen cheve misye epi map di koupe apresa.